ki gade videyo m yo e k ap kontinye gade yo epi tou k ap pataje yo avèk lòt fanmi, zanmi pou yo kapab vin aprann donk de la teknoloji pou ne pa di e lenfòmatik tou senpleman. Men se sa ki gen a wè avèk la teknoloji. So mwen pote yon videyo pou nou ki genyen anpil trik sou telefòn. E videyo sa gen anpil bagay l ap aprann nou. Sou telefòn pa egzanp, ti vi jenn jan m yo m genyen ki toujou anvi konnen kòman yo kapab. Swiv konvèsasyon e mennaj yo e ba m pa vle di se krake w ap krake oubyen w ap e hake telefòn moun nan men petèt se yon trik ki ankò trè trè bèl e senp epi k ap ede w konprann sa ou vle konprann de moun so epi pou tèt ou tou gen anpil lòt bagay so na pral wè map pase tou swit nan map pase tou swit nan video a na pral wè e kisa m pral fè nan video sa swiv ansanm avèk mwen ou dwe swiv tout video a swiv tout paske chak pati map mete nan video sa se yon pati enpòtan ke lap donk na pral wap prale ansanm avèm nan paramèt telefòn ou wap pwale menm jan mwen fèy la so telefòn mwen se yon Samsung ke li ye li rekòmande pou tout telefòn sifi ke ou fè lèkti de sa ke map fè a epi tandem byen tou so videyo sa se yon videyo aprèm pral retire son an poum kapab toujou patajel pou etranje yo. Paske lè mwen mete e langaj kreyòl la nan videyo a, etranje yo pa, yo pa konprann, e so, yo pa konprann. Alò, e map pase touswit, ki kote m pwale nan, e ki kote map kòmanse videyo a? Map kòmanse videyo a nan notifikasyon. Nap wale, nou chèche meni telefòn nou an. Nou ale nan notifikasyon. La poze twòp kestyon. Sèlman wè sa m fè an epi fè pratik. Gade poz videyo a rekòmanse l regade l ankò donke se yon fason ki pi fasil pou ou. M pa di w telechaje l paske telechaje l mete sou telefòn ou kapab okipe yon espas nan telefòn ou ke ou pa te swete oubyen ou pa t gen deja donke men ou kapab avèk yon ti megabay kontinye gade l sou youtube se byen fasil pou ou. E ou edem tou lè konsa. Ok wap ale nan notification. Pa bliye sam te di paramèt paramèt plis notification humm ok lèw rive nan notification kisa ou pral fè wap ale lèw fin klike nan notification ou ka remake anlè a la li make notification ebyen wap avanse wap di paramèt avanse swiv avèm paramèt avanse Epi ou klike sou paramèt avanse. Lè l rive la, se la ke nou pral travay. Premye bagay nou pral travay la, n ap pral travay sou notifikasyon. Kantite notifikasyon, ou ka remake anlè, anlè e telefòn mwen li make li gen yon ti siy 12. Wè, li gen yon 12 ladan. Donk, 12 sa a se nonm de notifikasyon ke m genyen. Se notifikasyon sa yo, se yo menm ki rive. Nan 12. Ebyen na pral wè kòman mwen fè sa. Mwen ale nan, nou ka remake m klike nan afichaj ikon de noktifikasyon. M klike sou li. Se pa li menm ki otomatik. Se afiche ikon notifikasyon se sa ki otomatik. E lè m pran tou lè. Tole notification ou ka wè make anlè li pa make 12 ankò wè li liyen anlè a men mwen menm ki pa renmen lè li liyen anlè a m di afiche e m di nom de notification sa vle di pou fè m wè m gen 12 notification si m te chwazi pran 3 wap wè li tap afiche selman 3 notification pou mwen 3 group notification men sou pran oken tou wap wè anlè a vid. Espas la pa gen notifikasyon men mwen menm mwen pran nomb de notifikasyon so ou menm ki konn ki chwa wap fè la mwen gen se afiche pousantaj batri telefòn mwen an lèm dekochte l ou wè batri telefòn mwen an pa make pousantaj la men lèm kochte l ou kapab wè li make e pousantaj telefòn nap kontinye. N ap kontinye. E la a, nan menm pati sa a, ki sa m ap fè ankò? Nou genyen isto, istorik dè notifikasyon. La a m apral montre w poukisa. Sa a, lè w aktive, sa m t ap di w nan entwodiksyon an, se la l ye. Ou wè depi yon moun voye yon notifikasyon ba w, li te gentan afiche anlè a, menm si l siprime, epi w ap vin jwenn tout la a. E la, tout notifikasyon ou resevwa nan telefòn ou nèt, w ap jwenn tout andedan sa a la. Mwen menm pa m lan pa aktive, sa fè mwen pa gen youn. Men m pral montre ou pa egzanp. Ok? M ale la, m ap montre ou pa egzanp, notifikasyon, epi mwen ale nan paramèt avanse, m ale nan istwa de notifikasyon. Notification ok m aktive l. Ou wè la m pa gen m gen okin notification recent pa gen yonn. Ebyen m apral montre w kisa na pral fè. Pa egzanp m apral voye yon mesaj nan whatsapp m ap siprime y pou wè. Menm si moun nan siprime mesaj la sou whatsapp w ap jwenn li kote m te di w la. Depi te gentan rele ou rele notification w ap jwenn li. Pa egzanp m ale m klike sou ya m klike sou whatsapp mwen. M klike sou whatsapp mwen nòmalman m ap ale m ap ekri yon mesaj m ap ekri yon mesaj ok m ap di e ya m ap ekri yon mesaj m ap di jino jino mwen renmen videyo ou yo mwen renmen Videyo Videyo ou yo anpil. Ok, m ekri mesaj sa. Nou ka remake mesaj la ale. Konya la, mesaj la ale. Ki moun mwen voye mesaj sa bay? Se menm telefòn mwen an. Nan menm telefòn mwen an pou m kapab montre nou sa ke mwen di an. Ok. Kounye a la, mesaj sa a, mwen voye l nan menm WhatsApp mwen. Kounye a, li poko monte kòm notifikasyon. M kapab montre nou sa ke mwen m ap di nou an. Ok? So, mesaj sa a, ok. Nou ka remake mesaj la vini. Li make Gino, mwen renmen videyo ou yo. Kounye a la. Map ray siprime mesaj sa. Ok. Mesaj la, map siprime mesaj la. Ok, m siprime l. Ok. Konya, m siprime mesaj la, map wale nan WhatsApp la. Meni, li di m mesaj la, wè, li di mwen mesaj la siprime. Ce message a été supprimé. Lè m louvri l, wè li di mwen mesaj la siprime. Ebyen m pap kase tèt mwen pou sa, m pa bezwen enstale aplikasyon, m apral montre w kote w ap jwenn. Pou w jwenn mesaj sa a, w a pwale nan Notifikasyon. Paramèt avanse, Istwa de notifikasyon. Wè l? Many. L ap chèche mesaj. Many, Wè, talè a m pa t gen anyen menm. Ebyen, tout sa mwen te fè, tout notifikasyon telefòn mwen an te gen ki parèt sou li yo, men tout gentan parèt la. Sa tout on, tout notifikasyon nèt w ap resevwa nan telefòn ou, menm si yo siprime, se la w ap vin jwenn li. Si pa aksidan ou te siprime yon mesaj ke w te voye, ou mèt vin chèche i la. W ap jwenn li la. Yeah. Sa se yon bèl astus tout moun ka bagay. Ou ka ale nan telefòn menaj ou epi ou prete l. So tout mesaj lap ekri avèk yon moun right tout mesaj lap ekri avèk yon moun moun nan ap voye ba li ebyen menm si lap siprime yo menm si yo siprime mesaj yo li menm li siprime yo ebyen lè w ale vini lè w ale la wap jwenn yo nòmalman wè w ale nan notifikasyon epi ou pran paramèt avanse. Epi, w ale nan Historik, w ap jwenn tout la. Men a la minit ou dezaktive y, tout ap siprime, w ap rekòmanse a nouvo. Donk, ok, nan menm notifikasyon sa a, m ap pral gade kèk bagay avè nou ankò. Donk, nou genyen lòt. Sa a ke m ap pale nou de li, nou gen rapèl de noktifikasyon. Rapèl de noktifikasyon an, li enpòtan pou yon moun ki gen anpil aktivite toujou genyen l aktive. Kòman? Se aske si ou gen yon apèl mank, ou pa t la lè telefòn nan t ap sone, ebyen noktifikasyon sa a sou telefòn nan, ou ka aktive l pou w di Rap, Fè w sonje ke w te gen yon notifikasyon. Fè w sonje ke w te gen yon mesaj. Fè w sonje ou genyen yon apèl mank pou w al verifye. Ebyen se sa, lè w aktive l, ou kapab di, ou kapab di, Fè m sonje, fè m sonje apèl mank mwen yo son, fè m sonje yo chak 5 minit. Kounye a chak 5 minit, telefòn ou ap gen, ap sonnen sou notifikasyon pou di w ou gen yon apèl mank. Oubyen pou l di w gon mesaj ou poko li. Tout notifikasyon ki pa t nan telefòn ou poko li yo, ebyen se la ke ou kapab aktive pou yo fè w sonje. Pa bliye se pa tout aplikasyon telefòn yo ye vre, men se ou menm ki pou idantifye pou di l men ki aplikasyon yo ye. Tout aplikasyon ou kapab jwenn yo ka voye mesaj pou ou, se yo ou ka seleksyone. Pa egzanp ou kapab remake mwen menm mwen genyen kèk aplikasyon mwen vle tande notifikasyon m gen se whatsapp, gmail etc instagram sa yo lè gen notifikasyon pou yo mwen bezwen pou yo raple m yo paske se enpòtan nou kapab remake so men la tout sa yo nou wè m seleksyone a se yo menm ke m te bezwen tande notifikasyon de yo alò se byen. Donk m ap tounen, m ap tounen. Ok? E la, m ap fini avèk pati sa. La m gen tan jwèt pou nou la. So, nou ka remake, gen yon bagay moun toujou renmen fè. Lè w ba yo telefòn ou, yo souvan ale nan paj resan an,

N ap prale nan paramèt telefòn ou. Lè nou rive nan paramèt telefòn nan, n ap klike nan ba de rechèch nou wè a. Epi n ap make epengle. N ap di epengle. Wè, epeng. Epi, l ap travay, l ap monte pou nou. Wè, epengle. Kounye a la, lè w fin make epengle, w ap wè li parèt konsa. Ebyen wap di epengle lè fenèt. Konya ou menm epengle lè fenèt la ok wap wale epi ou aktive y ou klike sou epengle lè fenèt ou aktive epengle lè fenèt kisa wap wale fè konya la ou tounen konya ou menm lè wap wale depoze telefòn ou la ou ka ale nan menm paj moun nan tap wale bay la epi wap klike nan senbòl anlè a Wè, ou klike nan premye senbòl anlè a, epi w ap klike epengle. Wè, w ap di epengle sèt aplikasyon. Epi meni. Ou di ok. La, wè, meni. Wap wè l wè. La a, m ale, m di epengle. So, mwen poko te e aktive l oubyen? Wi, ok. La. Ok, nou ka remake m ap desann, defile ale, men m pa fouti soti nan paj sa. Wè, m pa fouti soti nan paj sa. Mwen pa ka soti nan paj sa. Donk, pou ou soti nan paj sa, kisa w ap fè? Wap mete menw egzakteman sou bouton back la epi ak bouton resan an konsa ou kite menw sou li epi ou lage y la wè ou kite menw anwo de bouton sa yo nou ka remake sam gen la epi la konnya la epi menni ok sa li deverouye konnya la wè m kapab tounen se sa sa ok. Nou ka remake, men ni, mwen genyen l. Wèl? Ok. Kounya la, e m panse pou videyo a, pou evite ke videyo a pran e 20 minit, m ap koupe l la, m ap vini pou lòt astis. Ok. Tchaw. Pa bliye abòne, abòne pou mwen souple.